Se avèk yon kè kontan chak fwa m gen chans pou m rantre lakay ou. Mwen vle di mèsi a tout zanmi, fanatik e fanmi kèlkeswa kote w ap koute n. Ban m ankouraje w pou subscribe, renmen videyo sa, fè kòmantè, pataje l ak tout moun ke ou konnen. Depi ke w panse y ap benefisye. Yeah medam e mesye, yon sivilizasyon ta dwe disparèt. si ou te tande menas ke prezidan peyi a, Donald Trump li te fè kont Iran, se ke yè tap la fen Iran. Trump deklare si ke Iran pa debloke Strait of Hormuz, se va la fen de yon sivilizasyon. E medam e mesye, le mond antye t ap tann avèk anpil antisipasyon ki sa k pral rive. Men, mwen menm pèsonèlman, bagay sa pa t vrèman ebranle m. Paske, Trump pale anpil. Li di anpil pawòl. E, m pa kwè malgre ke misye tèt li sanble l pa bon men m pa kwè li fini nèt. M kwè li genyen enpe n rezonman. M kwè li konnen se pa Lèzetazini sèlman ki kapab detwi yon sivilizasyon. Li kwè osi gen lòt peyi ki egziste nan mond lan ki genyen kapasite ki ka fè dega. Donk, apre ke l te fin di pawòl sa a, anpil kritik, medya t ap pale, menm Lepap

espesyalman yon gè k ap fèt ke anpil moun konsidere se yon gè ki enjis, pawòl Pap la, k ap mande lapè.
And which is not resolving anything, in fact we have a worldwide economic crisis, energy crisis, situation in the Middle East of great instability.
Gè sa a li pa regle anyen vrèman. Okontrè, li kreye kriz nan mond lan. Kriz ekonomik, gaz vin chè, lavi moun tèt anba. Donk, selon Pap la, gè enjis sa a, li pa sèvi anyen serye.

Gè sa a pa fè lòt bagay ke ogmante rayisans nan mond lan. Yon gè ke l konnen ki pwal vrèman afekte anpil moun, timoun, granmoun, fanm, sa yo ki malad, ki inosan. Gè sa a, se sa ke l pral fè.

Etablisman sivil, tankou yon seri de bagay ki bay enèji a yon pèp, bagay sa a li kont lwa entènasyonal. Nou sonje prezidan te deklare li pral kòmanse kraze yon seri de bagay ki responsab pou lavi imèn ann Iran. Deklarasyon sa a, li se yon krim si l ta fèt e menm di l

pou fòse yo e ankouraje yo pou yo travay pou lapè. Sa, medam e mesye, se te pawòl le pap, paske yè, se te vrèman yon jou espesyal, apwè ke Trump deklare li pwal detwi tout sivilizasyon Iran. Anpil moun pwal mouri. Se sa ke l di. Avan m te kòmanse emisyon jodi an la a, mwen te jwe yon konvèsasyon ki t ap fèt nan Fox News, kote ke yo deklare Prezidan Trump genyen kapasite pou l devni pi gwo prezidan nan mond la e pou l fè l Li dwe fè l a travè de la gè. Nan gè li ka fè l. An nou koute l ankò. Trump has a chance to be one of the greatest presidents in the American history, in American history. He has a chance to do that. And he has to do it through war. Prezidan Trump, li gen chans pou l devni youn pami pi gran prezidan Ozetazini.

Medam se mesye m ta renmen w gade vizaj moun sa yo ki nan ekran an la ki fè deklarasyon sa. Sa a se Fox News. Men m ta vle w gade patikilyèman vizaj moun sa yo k ap pale konsa. moun sa yo k ap ankouraje prezidan an pou li antre nan yon gè. Paske daprè yo menm, se konsa l ka devni pi gwo prezidan. Selon mwen menm, se yon seri de moun ki deja parèt devan pòt lanmò. Yon seri de moun ki pa gen vi nan yo ankò, men ki pa wè jenerasyon sa ki pral eritye yon mond ke yo detwi. E nou konnen trè byen prezidan an se la ke l twouve direksyon l. Li pa koute konseye ke peyi a ba li. Non, li koute Fox News. E lè l ap aji, li aji selon sa ke l tande ki pale e pwomote nan Fox News. E ou gen de granmoun ki fini selon mwen menm e ki chita devan yon odyans yon pèp e k ap ankouraje prezidan pou l al fè lagè. Ke prezidan sa kapab devni yonn nan pi gran prezidan Lèzetazini men l dwe fè l atravè de lagè.

Se taktik sa a ke Iran ap jwe. E daprè ou menm, Lèzetazini dwe atake kounya la a. Sa se yè yo t ap pale konsa. Kote ke yo bezwen pou prezidan an li menm, li avanse e akonpli sa ke l te di a, detwi sivilizasyon Iran. M vle pou nou konprann pawòl sa yo, kòman yo lou, sinifikasyon yo. Yon peyi ki gen tout zam ki kapab detui vrèman e li gen de moun k ap ankouraje l pou l akonpli sa ke l te di a.

Li menm osi kap ankouraje prezidan an, si ke Iran pa ta dakò, pou l koube anba demann Lèzetazini. Trump dwe blow them up. Menm moun sa yo, sou Fox News, yap pouse prezidan an pou lal dan lagè. Ebyen medam e mesye yè a la dènyè minit kòm se te yon seyans sinema prezidan Trump te parèt sou sosyal medya li deklare li menm avèk peyi Iran antre nan yon akò li pwal posponn oubyen ranvwaye atak kel te pwal fè pou detwi sivilizasyon Iran pou 2 semèn. 2 semèn. Now, pa bliye, 2 semèn. Prezidan Trump gen yon obsesyon avèk 2 semèn. Tout bagay ke l ap fè, se 2 semèn. Toujou gen yon delè de 2 semèn. E li deklare, li menm avèk Iran jwenn yon akò pou yo posponn oubyen sispann batay

Se yon chanson ke Trump toujou ap chante. Donk se la pou wè ke li pa serye, li sèlman ap achte tan. L ap kreye keyòs nan mond lan, l ap devalize mache a, rann lavi moun ensipòtab e li kontinye. De semèn, de semèn, de semèn. Pandan ke n ap pale la a, li menm avèk Iran genyen yon akò, yon sanblan dakò pou 2 semèn. Medam e mesye, apre deklarasyon sa a, Prezidan Trump parèt, li kriye viktwa. Sa vle di, Iran koube devan l, li aksepte plan li yo. Iran bò kote pa l li menm tou,